Komandan Komandan silvouplè fè m fon apèl non

Men non, ou pa konn pap bò manti, li sou verite.
Toujou son sèl istwa, nou pa janm gen mennaj.
Cheri banm sou bagay, ou konnen sa fèm plezi paske sèw la okouran de tout bagay epi m gen yon aksè kòmsi poum antre la souvan kounya. M vrèman etone pou jan sista strik, m wè li bon aksè. Li gen dwa renmen fanm tèt ou lap swiv. Bon m panse ke m te just pale avèl deja m esplikel tout bagay el dim konsa kel renmen w anpil. Wi san dout. M eseye pale avèl tou paske m pa vle fè w mal. M renmen w anpil Sandra. Ou sur? M renmen w cheri.
Nan mwen anpil. Preske chak jou m ap pasyone de ou. Menm si m ap menm lè nan travay kote m ye. M santi m kòmanse apresye w, men m santi m presipite twòp. Kòman sa? Sèt youn long istwa. Dakò? N ap gen kont tan pou nou pale. Sila, m pa vle w pa menm jalou tou non. Paske menm si m di w m diferan, men w p ap kwè m. Epi m pa renmen lè w di lòt yo. M pa yon fi ki janm ka di sa. Men sa t yon long istwa. Men ou deja konnen majorite fanm ayisyèn se konsa yo toujou panse. Chak rankont toujou panse menm bagay la, ou konn sa?
Dieu seul le sait, pa vre? Wi.
M panse ke m ap retounen a sa m te di a deja. M panse ke nan sou dosye manje a, m bezwen konnen si se ou ki fè manje a toujou. Se vre, sèvant lan pa vini jodi an. Waww.
Ou konn egretyè pa la ou tap wè li anndan. E mpa pran manti a chak fwa m gade w kòmsi m vle apwoche pi pre w. Pi pre m? Wi.
Djaby, poze w non. Men cheri se fason m, but depi m kanpe anfas ou m pap ba w manti m jis paka kenbe ankò.

San, sove m la pitit. Ou rele m vin lakay ou, nan kay ou te rete a, epi se la ou vin rete? Sove m la, sa k pase w la semèn sa a? Ay wap ri. Cheri se pa fòt mwen wèm fin diw sèm nan vini vini nap tann pou nou pou pale avèk sista pitit on ti moman aprè sista retounen sista tèlman chimè sista fè yon rèl sou mwen m vòltije ou pa wè chen di pou l te sòt ou menm m vòlti jis kounye m paka konn sa li genyen talè li pa la non li pa la non li pral vini talè Ou konnen l pote pou wap vin pale pa de pitit fi l konnen l genyen. Ti moun sou bèt madanm. Gad si Ginen ki pote l. Sèm nan?
Humm. Li vini.
Maxime nou tounen? Hum Maxime Maxime Maxime.
M pa kontan tou nan Maxime dèyè do m san m pa konnen. Taytay. Tande si gon lòt moun nan istwa di m pitit di m. Anne banm bòzè sòt kokonze. Ou sonje ti enspektè m tap pale avèw la? Li rele Djobby. M di w kite kenbe m byen di. Mesye a fè m konnen. Monte machin nan, m arete w. Lè w te vin kouri pou bay machin nan? Wi.
An, sa vle di e li ba ou la? Sa poko janman ye Pou l janm konnen sista dwòl Sista asepte l wi E li antre lakay mwen l vin manje Li fèt ale la wi An e tout sa k gentan genyen dèyè m dwe pran la Byen sur ma chérie M dakò avè w Sandra An e pou w pa janm rele m di n ap fèt lakay w pa rele m M dakò Epa sa m di w m sezi sa w pa di sèm nan mesye ooh peyi blan chanje moun vre mwen di sa fò Sabrina grand sè mwen konnen an li pa tap asepte l e se si mwen te pale l de yon sèten de Maxime deja l ap rache fouge yon kalòt ou gentan konn sa bon li pa jwe an tou le ka bagay pa m nan m ap tann li tande tande pa di m ou gen zye pou djòl wi. Humm Asan pa fem sa pa Ou genyen?
Ou konnen sa Maxime fè a m santi tout se menm men li tèlman janti Ohh Epi tou li parèt pi jèn jan li toujou ap pot ti kado Ohh Ti flè pou mwen Nounous Sirèt Li fè kèm kontan. An, li bo sèt vwa ban mwen. An, cheri, pa ri dan. An, ok. San gen la.
Bon, an tou lè ka, map tann Sabrina epi pou l ka pote pami mwen. Sabrina ap tèlman mande pou ou. Ou wè sista ap tèlman kontan. Li pral wè w tèlman demwazèl. Konyen piti.

Poukisa nou separe? Kijan nou te ye?

Ou pa fo ide jan ke Ruy mande pou ou.
Ti sa w pa salye m non.
Sa m santi m sa wi. Li gen jalouzi pou nenpòt bagay. Nini m gen dlo sou li Nini. Kiyes ki di fi sa ke mwen renmen ti chez mwen an konsa. Vyen do m fi. Oh my angel baby. Oh si w genyen. Pouki w fache konsa m pote yon kòb pou ou wi anplis e mwen peye dam nan 3 mwa studio pou ou so ou pa fè zo ou pa wè m pa konnen m wè l fè li li pa mal non ou pa wè pye mwen li pa blese mwen li sèvi trè byen ou pa rayi ditou kijan ou ye mwen byen nenèm e ou konnen se ta wè w fon ti apye paske mwen. Reyèlman avèk chalè sa m fatige aahmm mwah banm nouvèl ou. M byen wi nene m.
Sandra pa di ou ke mwen pote anpil bagay pou ou. Wi Sandra dim sa wi. Mwen wè ou vin gwosi anpil. Wi. Ou panse pantalon mwen pote pou li yo ap bon pou li? Wi. Ou bliye se m pa met pantalon Sandra.
Anbyen li pot jup tou vre. Ou pa mete pantalon ankò? Non. Oh alelouya ti pitit la konveti. Ok. Ebyen mwen pote m te pote multip pou ou, m gen plizyè rad, gen robe, m panse yap bon pou ou men m wè boudaw vin extra. Sa ou fè ou manje baby?

Bouda ap vin konsa e lòt semèn nan nan chita ap plede mande mwen mwen mwen mwen lap fèm pale tenten plede manje manje pat konsa. Djòl li te la wi.
Li fè w figi ri tou.
Enben Djoby sa menm pran kay mwen an. Ou pa di misye se mwen menm ki te kè kay la. Kounya kado sa m wè tou nèf nan moun an m pa konn wè l nan anndan an se li menm ki pote l. Wi ok.
Didyo bi kel chita pi prem ke pi pre w tande pase mwen m pi frajil wi tande wi pase mwen menm m pa vle paske mwen dil li ka pale avèw la poul panse se lage m lage w nan menl poul pote boure konsa non pase mwen menm lè m enève m pete kaka wi m pa konn nan griye dan avèk moun non. Anketwa nenel m toujou voye zye sou Sandra. Voye zye an pa sifi non fok ou mitrayèt nan men w wi pou vagabon ki ayiti sa yo. Mwen menm pa janm nan yon bere moun, pa janm nan kaka avèk moun devan fanmi. Wè menm ou menm? Jou yon nèg ta fè yon bagay ki grav just e pick up mwen, map rive sou li an granmoun. E manmi te rele wi, li te di lap vin la avèk e e Léo. Banm mete linèt, madanm sa tap tann apèl mwen depi maten. Li te rele wi. Bagay serye m bliye si. Fiyèl ou anvi wou. Sou nèg ou sou tèl men ou di li ou tèlman grandi wi.
Manmi ap vin la wi. M pa konn a kilè men Dezi la. M pral fè kòmsi m gen lafyèl se zafè m bat pye a men se loulou an. Madanm sa ap tèlman joure mwen. Mezanmi e pa fòt mwen non. Mezanmi e pa fòt mwen. Youn nan bagay m pa vle m di madanm nan depi mwen vini Ayiti m pa vle.

Pa gen youn nan nou k janm pran apèl. Tande banm tout, banm esplike w bagay la byen baz. M wè tout apèl manke yo lè m vin la, lè m antre lakay mwen sou telefòn m. M wè tout apèl manke yo. M kouri vin la sou tèt. Frape, moun yo pa janm leve ouvè pòt la ban mwen. Moun lakay ou gen yon move defo baz.
Banm sa k pase. Yè m dòmi nan prizon. Si pou m te mouri m tap mouri.
Oh
Enben jodi a e federal m ye frè m. M federal. Non tale tale tale.
Ou di m ou dòmi nan prizon. Wè menm. Ou wè e ri bagay lan menm. Se jan nèg la pran m nan pou wè. M pa fè anyen non menm. E pou m montre w peyi sa. Ou pa dwe janm di ou pap pran prizon. Paske m pa fè anyen menm pou nèg la pran m li pran m la l mete m nan gadavi. M pa fè anyen non menm. Ah bon kounye w federal deja. Mwen konn sak touye m nan.
Nèg yo retire mezirad ki sou mwen menn. Yo pre retire mont, yo retire tout sa w konnen sou mwen, yo retire tout. Se bon chans pou mwen. Non yo pa, nèg yo pa pran, nèg yo pa pran sa. Nèg yo, non yo tap pran l wi. Bon jan man polis la te kanpe a l te sou pran l deja. Tèt chaje. Nèg yo may bon. Nèg sa, banm di w, nèg sa yo konsa yo ye. Depi yo pran w yo mete w nan gadavi tout sa w wè ki enpòtan sou yo. Kounye a m ka di m goute prizon. Epi frè,

Non ou pale de sa tande tande ou dim sou fanm ki la resèt men ou poko palem de fanm sa non. Mwen bezan wap diw la menn premye fwa mwen wè fanm sa. Mpat konnen dok mpat konnen kozem te jèn jan konsa hein. Oh fre le jèn jan de jèn jan. Tèt chaje. Sa vle di pa gen pa gen aprèm. Ou pral ba yo pikiv wi. Yo deja pranl wi frè. Humm. An palan de sa kouzen, fon yon ti pase men yo la pou retire yon ti bagay. Genlè nan prizon ou kwè sa? Nan manje.
Banm diw menn, tankou ann serye menn.
Sa ou k fèm ta bay misye yon apèl la pou m konn sa l ye.

Ok Ey depi kilè ou wè kont lan pirate. Really? There is a certain lady gros Yes So denyèman lè mwen te zoom tap soti m prale nan Souliyo an ta pral fè zoom mwen e mwen kwaze li m pa konnen gen yon moun ki bal enfòmasyon jan w di an vrèman li jwenn tout enfòmasyon sa yo e m bezwen w banm tout enfòmasyon nèt sou manzè m di li lap egzakteman lap chèche moun pou fè. Sincèrement m ta renmen kòmsi fòk ou te la pou te wè demonstration manzè Doc m pa konnen li genlè son lesbienne m pa konnen Doc li ta gon fason l tap chèche pou li atire mwen pou m bòse pou li Yeah li malad Ban mwen tout enfòmasyon nèt ou kouplè epi mwen menm pou m konn kisa pou m fè. Great That's good Good job Se pou sa mwen renmen w Bye bye Yeah yeah yeah Respect Bye bye
Ou pa dwe fè fi mal non papa. M te konn fèl, m te konn fèl men jodia m vle chanje m vle. M vle mennen vi m yon lòt jan paske gen 2 fanm, 3 fanm. Pou mwen menm m pa wè sa ap itil anyen menn. Men a chak fwa m vle chanje menn kèt, ou wè djab menn. Pou mwen menm se kòmsi gon djab menn k ap di chak fwa ou vle chanje epi li kòmsi. Ou di sa se djab oubyen dezi seksyèl ou? Non monchè.
M pa t ne konsa monchè. Ou pa t ne konsa? Ah monchè, lè w te fèt e pa t yon bebe ou te e pa. Aprann ou aprann mache e pandan map mache epi kounya epi m kòmanse pa jèn jan epi bon m pa di se djab nèt men kanmenm kòm bon kòm tou bib la di la chè è fèb men lespri è byen dispoze sa fè m bezwen dispoze lespri m pou m kapab fè. M byen kontan w konn sa kounya kouzen e an palan de sa ou pa di m non konbyen fanm ou gen la menm?

Se vre pa gon koulè ki klè. Men lòt la yon ti jan black. Depi w parèt sou li wap wè, wap gentan konn kiyès ki Sandra. Depi w gade w wè e Sandra. Depi w gade tou w wè lòt la rele Humm li gon non menm kèt. Ah yon non bon yon non bagay yon non dwòl. Men e pa sa ki e pa sa ki te enterese m. Se fi a menm. Jan fi a ap vini, jan fi a ap mache vin jwenn mwen pa vini. Se sa ki te enterese m. Epi se jan l lage m nan tou. Sa mande reflechi menm. Kouzen,
mal manje yon bagay nan de papa.
An fòk to al avon, mal manje avon men. An mon chè, dat m pa wè w men, fòn nan al manje ansanm men. Bèl.
Ki kote sa? Tann sou kote pou wè sa.
Wouyy, bagay Thalie sa ap domine m. Sa w konnen k pase m? Yè swa m reve Thalie wi. Hee, yè swa sèlman madanm?
Sa k ap. Bon pwoblèm nan se ke li pase bò kote m nan, li pa menm di m yon ti bonjou menm. Li vire do l ale, li fè kòmsi li pa rekonèt mwen. Kè m fè m mal pou ou wi. Mwen sonje m te pale w, ou pa di m konsa, ou pa t di m anyen, m pa t ba w konsèy. Ou konnen zanmi w byen fò m ba w konsèy. M te pale w, m te di w si w pa ka kite avè l, pa kite ansanm avè l. E w pa t vle, epi ou pa t menm vle tande menm. Chak lè m ap pale w de li pou w retounen ansanm avè l, lè ou te gen tan, sa w t ap di m? Ou te sote m.
Sanble m te twò di avè l. An, sanble ou te twò di avè l menm.
Epi tout vye bagay m di l yo, kèt, m vrèman stipid. Poukisa m oblije di l tout bagay sa yo? An, stipid anpil. E fi konsa wi. Li vrèman domine m wi, chak jou m ap panse avè l. E m pa menm konn si l ap padone m menm, pou tout sa m di l yo. Cheri, men, jan istwa ou menm ak Santa li ye a, M konnen nou youn nan renmen lòt. Sa w pale avè l. Ou panse l ap padone w? Wi. E pa kesyon de fyète non, nan lanmou. Koute kè w pale avè l. Pou sa m di l, pou sa m fè l, ou kwè?
Sista, ou renmen polisye a pou mwen?
Si mwen ki sa? An non, mwen mande w ki jan w wè l.
Avan tou, ou wè wonm sa? Franchman m kòmanse bwèl m pa anvi kanpe. Tande la, Bakara?
Bakara. Se yon zanmi m ki pote l pou mwen. Li tèlman bon. Sensèman, premye fwa m wè Ayiti fè yon bagay ke m renmen. Hum. Si chak grenn dyaspora ka antre nan peyi yo, acho grenn Bakara pou yo mete nan malèt yo, Yo tap konbat fredis ak lot bwa franchman. Anpil snow vre wi. Oh defwa pitit gade m konn bezwen soti m pa wè kot machin nan ye sensèman. M ka al pran yon fè a pou m goute? Pou goute nan kisa? Oh oh.
Sista w pa reponn mwen kesyon an non. Tande.
Avan m reponn ou.
Sa pou di w, ou konnen Talibo ti gason? Sa pou di w. Men èske w panse l toujou renmen m? M panse sa.
M pa kwè sa sèlman ta fè l pa renmen w. Ou!
M pa ka kwè mwen menm nan eta sa a. M ap panse avèk yon moun maten, midi e swa. Ou wè sa figo fennen konsa. Ou bèl men figou fennen vre an serye. Ah la fèm mal. M pa konn kòman m te ka eksplike w sa. M konprann madanm wap jis renmen. Aswè se li menm, maten se li menm. Ouff. Ou damou.
Ou damou ou jis damou. Se serye ou damou se jis ke se kounya ou remake sa. Bon antoulèka men men pou bagay Seti an.

A degaje w. Poukisa? Poukisa w pat ka ban m yon konsèy lè m tap pede yo? Oo, antrav ou ye wi. M pat di w konsa pa kite l depi w pa kapab.

Ou bay m kafe pou ou wi. Susan m pa bebe toujou non. Ou toujou pran m pou yon gwo bebe. Yon gwo bebe. M t ap met daype sou ou, m t ap met yon sison nan bouch ou epi m fini. E gon bagay m ka fè pou ou wi. Kòm genyen plizyè savè ladan l, gon kanèl m wè ki trè bon e l pa twò fo. Map ache map fè zanmim nan ache yon lòt boutèy kanèl pou mwen map metel la pou map ba oul pa ons pase se sèlman jou w ta kitem pa la wal ladann poum vini m jwenn ou sou wap kontan wè figi w tèlman map gade map fè chiriji tout kote la dann se pa vre baby I love you I love you too good sir e pou polisye w ap di a.
Mwen te, pandan mwen te nan prizon an, mwen te anvi yon bagay men mwen pa t konn si se sa. Sa vle la. Sa vreman bon.

Non li vin kote m li vin eksplike m yon bagay m prale kote l li vin jwenn m nan salon an tande.

Oh kòman nan djaby ki bon vant melon lale sa. Depi mwen vin la kèm kontan. Paske gen bon nouvèl pou mwen ki vò vin la. Sak pase menm? Tout bagay anfòm. Monte voye mande m dosye w sak tonbe?

Kyèt kyèt kyèt!
Twou kote m fè, twou kote m fè nèg la nan dèyè m menm kyèt! Se stil de polisye sa yo wi menm ki fè ap chita fè moun abi epi lè w tande w man yon zam ou tande w pa bon. Yon fake kòmandan!
Sak pase menm? E li bezwen m di w yon bagay? Uhmm. Wè djed sa a voye foto mwen sou whatsapp la. Sa k pase? Fanm sa a se grand sè yon ti mennaj ke m fèk gen. Men kòman sa enterese m ti mennaj ou fèk genyen? Se yon misyon m pou w fè. Ou konn sa k fè m plis mal nan kou a? Se yon fanm sa a se yon fanm ou chita pale avè l deja. So misyon sa enposib pou mwen menm pap ka fèl non. Kòm misyon sa enposib la Jerby pa pèmèt ou janm fèm tenten konsa ankò tande men m peye w pou sa wap fè a m baw lajan pou sa wap fè a ou pa gen dwa fèm tenten konsa epi son misyon m vle w fè fè misyon an ban mwen men oh oh mwen menm se manman m yo voye m pran map pran l paske se sou tèt lajan m li ye men son misyon l ye epi fout ou deyò lakay mwen m kòmanse pa ka wè w devan m nan deyò m di w. Ala mesye! Epi ou konn sa k pase? Pa rele m nan telefòn san misyon an pa fèt tande! Pa rele m nan telefòn san misyon an pa fèt! M ap tann ou la e m ba w vennkatrèdtan! Djòbe mesye! Sè ta an save! Sè ta an!
Sandra!